Towo a la se pa de moun ke l pa avili. Ki sa k ap pase konsa? Hey! Kris la move. Ranou chèz, kote l jwenn zam, kote l jwenn mwayen pou l fonksyone pandan tout ane sa yo? Kris la bay tout detay. Epi lòt bò la a, lapolis fè yon gwo kout filè mes chers amis, sa l merite bravo, sa l merite debouche nen pa debouche byen. Chèf baz Pilat la. Youn nan prezime gwo koure ki plis gen moun dèyè l an Ayiti. E w pral wè sa lapolis la arete towo a. Gwo bonjou, gwo bonswa, bèl madam, bèl mesye, kouman nou ye? Mwen rele Wisly Jean, byenvini pou yon nouvèl sòti. Krisla k ap dirije Tibwa depi plizyè ane. Misye kraze lakou larepiblik ak seri de revelasyon kapab pale frakasant sou ta priyè nou kont misye menm zam sa yo. Kòm misye fè pandan tout ane sa yo, misye ap kenbe, lap batay ak moun, li nan politik. Kris la bay tout detay. Kris la revele depi se non politisyen, òm dafè, ki konn soutni l, ki se alye l. e sa pral pwouve ke akizasyon sou do l kòmkwa li kolabore ak lapolis ta sanble omwen gen yon ons de verite ladan yo. Li bay non, li bay detay, humm. Anndan emisyon sa a, m pral envite ou tande. Epi yon lòt bò, lapolis fè yon gwo kout filè, sa merite bravo. Gason vanyan nou yo, yè dimanch, Depoze lapat sou chèf baz pilat la k ap opere nan zòn Pòta Leyogàn, Ezekiel Sikonu, yo arete nan Kafou Fèy. Li te ankonpaye 2 ansyen polisye sa a depi 2019 ke yo revoke, donk Badji pa valide ankò, le policier Claude Junior. Misye se youn nan nèg, mes chers amis, ki travay pou se de gwo moun nan lakou peyi Dayiti. Depi yo arete misye la, se pa de apèl, e sesi se gwo moun Lè m di w gwo moun, hum, nan tout sektè nan vi nasyon la k ap rele lage misye pase s on nèg, li gen sekrè, li travay pou yo. Ou konn wè pa egzanp, Babekyou di w, ou pa konn wè pwason sou channmas, li ret lakay li. Izo ret lakay li, ou wè misye, pa gen kote l pa ale. E l pa gen, lontan l konn gen bakòp dèyè l, kòm si m ta di w s on minis, kounye a l devenn de paske li tèlman pwisan. Imajine w, lapolis avè w, nèg k ap batay avè w yo pè w. Se sèl presyon ki konn fè sikile limen limen la koube dayiti. M pa konnen eske son kout mal taye, son bagay ki mal negosye la a. Demoiselle pa ti mesye, men se pa de presyon k pa bay pandan ke misye retwouve l la a nan dcpj. N ap arete gwo gwo tèt sa yo anpil. Pou sa pa janm gen swivi k fèt. Fè yo bay non moun epi al mennen ankèt sou moun sa yo ke yo akize a mesye. Humm. Depi la vre prezidan mouri nan nivo l mouri a e pa janm gen anyen ki fèt de serye nan peyi sa a. Pa konn kòman l ap fè chanje men si se jan w panse l la tankou nan fim ou leve w wè ou chire humm pral yon chen san tande. Te gen e kiyes? Michel Martelly,
Madan Maniga, ladan, Madan avèk Maniga, Madan Mani, epi nou avèk menm, Madan Maniga.
epi ekip paw la te chwazi Michel Martelly.
E m sonje, m sonje lè, lè eleksyon sa a te fin fèt, lè eleksyon sa a te fin fèt, men nou pa t, e Tibwa te toujou pa t nan e patisipasyon bagay politik paske nou pa t tèlman fò nan politik pou n jwenn moun politik. Ban m reprann kesyon an pou ou Krisla. Krisla w ap pase sou kote. Ban m reprann kesyon an pou ou. Premye kontak politik ou an 2010 se avèk kiyès?
Genyen m pa anvi site non moun nan non paske moun nan pap viv ayiti epi tou moun nan li menm tou m pa vin anvi site non l paske li te vin fè vizit bò lakay mwen plizyè fwa m panse li te antre a yon fanmi nan yon amerikèn bò lakay nou se avèl nou te fè premye kontak politik. Nou menm nou pap san ken nou pase banm di w ayisyen pa konprann anyen lan anyen lè w di yon bagay ayisyen defòme l m pa vle al site ankenn non moun pou a pou m pou m al site non moun pou ayisyen al defòme l paske moun nan li menm li pa viv ayiti epi tou. Non men son moun kap fè politik tande si moun nan e politik lap fè seke la sou li. Non moun nan pa politisyen li pa li pa politisyen li te vle antre lan polis li pa politisyen li te li tap tande. Non, tale tale tale. M pa vle site non moun. Ok, bon pa site non l. Banm reprann kesyon w wap wè nesesite pou w site l la. Premye kontak politik ou genyen, sa vle di premye politisyen ou pral gen relasyon avè l, ou pral kòmanse devlope lyen avè l se kiyès? Premye politisyen, sa vle di se yon nèg ki koni, nou pa bezwen kache sa. Premye politisyen ou pral chita avè l, kòmanse fè politik avè l se kiyès? Fò m reponn ou klè, fò m reponn ou klè tou. Moun nan pa politisyen. Enben, e pa li menm? E pa de moun sa n ap pale nou menm? Tande, tande, tande, tande! Moun nan pa politisyen. Li pa viv la Ayiti, men l te fè kontak avè nou paske zòn nan, zòn nan li te fè vizit nan zòn nan paske ou konnen lè, lè gen eleksyon, lè gen eleksyon e lidè yo toujou vin fè kanpay nan zòn. Li fè kanpay, li fè, li fè kontak avè nou paske lidè a t ap vin nan zòn nan ki se Mateli. E nou te gen Bèlanj ki se sou zòn nou ki te poze kandida anba banyè Repons Peyizan. Ok, sa vle di ke premye kontak politik ou, premye kontak politik ou se Bèlanj?
Bèlanj ki te moun bò lakay nou. Ok, se premye kontak politik ou. Sa vle di se misye ki mennen nan phtk?
E pa li menm ki mennen nan phtk. Moun ki te mennen nan phtk, misye se yon soupèsta. Ki pap viv Haiti. Se kiyes?
Se kiyes? Banm di w. Moun ki te fè kontak avè nou an. Misye pa politisyen. Tande, tande, tande, banm repran, tande, tande, tande, tande, ok, ok, banm retire, banm retire moun sa, moun sa pa ladann, e pa moun sa. Yes. Premye moun politik Krisla Chery bral chita pale avèk li de politik de zòn ti bwa se kiyès? Kesyon senp. Depite Bèlanj paske li se moun bò lakay mwen. Wi, ou te konn depite a deja map pale w, misye te nan zòn nan deja map pale w de premye kontak politik, nèg politik ki bral vin chita pale avè w se kiyès? Yeye, banm reponn yon kesyon.

Kote moun ap akize moun pi bon pa bon. M pa vle antre ap akize moun tou. Gen yon pakèt moun anndan katye popilè, Zaksyo, yo fè konnen se moun politik ki fè yo fè ke gen anpil moun politik anndan Ayiti ki pa bon, ki lan fè nèg fè zak vre. Mwen menm, m poko janm jwenn yon nèg politik. Dim, al tire yon bal sou moun, yon nèg politik dim, al anmètde moun, yon nèg politik dim, al touye moun. Eske, eske, Paske mwen menm, m ko, m konprann karaktè m, sa.
tande m Eske, mseye, es. karaktè m pa pèmèt pou moun di m al fon ta de Pa, zak. pa gen pwoblèm, pa gen pwoblèm.
Eske, eske, m ap reprann kesyon ankò, paske repons sa, si w pa janm fè l w ap di non. Eske Krisla Cheri pa janm an koneksyon avèk yon politisyen?
Wi m konn koneksyon a politisyen. Vwala.
E sa e kesyon sa. Kounya men men dezyèm kesyon an. Premye kontak ou an politik lè w al chita avèk on politisyen pou n pale politik se kiyès?
M chita anpil wi. Anèl Belizè moute bò lakay mwen vin chita pale avè m nan baz mwen. Wap demare. An n rale tout sa k rès yo. Paske fò l klè. O!

ki chita pale a kris la kòm si nou chita nan tann nou se yon bagay m pa pale de ni al fè zak pou ni m pale w de nèg ki chita vini k vini fòm gen kontak kris la ou pale de de anèl belizè yon segond yon segond yon segond ou pale de anèl belizè ou pale de michèl mateli de kiyès ou pale ankò jid selestin jid selestin tout moun kap fè kanpay anpil depite anpil senatè moute nan ti bwa don kato konn moute nan ti bwa don kato vin chita andan lakay mwen.

Ok men ou pat janm gen okenn kontra a de politisyen monchè bann yon ti bann mwayen paske ou konnen lè nèg la nan eleksyon li pa vle pèdi eleksyon l sa ka rive ke li voye mwayen nan baz la.
Youn nan politisyen sa m site a m pa janm pran mwayen nan men yo pou m fè kanpay.
Krisla ou se ou son ou son père de famille se sa? On père de famille de 3 enfants. Ou gen 3 pitit? 2 gason on fi. 2 gason on fi. Se timoun ki gran timoun? M gen yon timoun m gen dènye a ki gen 7 ans fèt etazini. Ok, 2 lòt yo ayiti? 2 lòt yo ayiti. Ok. Kisa ou fè pou ou viv?
Krisla son bizisman depi tou piti. E premye biznis mwen te fè m te fon on ti. Source de revenu, kote ou jwenn kob la pou monte biznis sa yo? Biznis ou pa bezwen anpil lajan pou fè biznis. E tout moun tibwa ki konnen m, depi m piti map fè biznis. Ou pa bezwen anpil lajan pou fè biznis. M pral vini, m pral vini, m pral vini avèk kantite zam ke anpil moun fè konnen ke w genyen. M pral, pase ke anvan m fè entèvyou a m te fè ti, ti evantè sa. Yon pakèt zam, yon pakèt minisyon, m pral vini sou sa toutalè. Gen de baz, gen de baz, gen de gwoup gang ki jere pa biznis antrepriz bò lakay yo. Ou sot di talè a la a, ou pa nèg ki konn bay manti. Èske biznis bò lakay ou yo konn jere gwoup gang ou an, yo ba w mwayen, yo ba w ti frè eksetera? Èske sa konn rive ke biznis ki nan zòn nan jere w?
Guerrier, nenpòt moun. ki gen biznis de Tibwa, Dekayèt, Delwi, Fontamara, tout lòt zòn yo ki konn tande Krisla vin mande yo vin takse yo, di sa piblik. Di sa piblik. Non bon bon si w di sa si w di sa yo pral demanti w nan nan nan zòn nan zòn nan zòn sen jid gen yon bann mesye ki toujou ap takse moun anba a nan 27 la jodi an pa egzanp lè machin ap pase nou takse moun yo. Tande m dèyè ou di m si m gen biznis nan zòn mwen non non e pa si w di sa an an ok sa sa se yon lòt kesyon m ap vin a kesyon sa aprè m ap vin a kesyon sa aprè. Eske gon bann antrepriz ki nan zòn bò lakay ou yo? Eske antrepriz sa yo konn voye jere nou?
Wi ou non? Eske n pa janm voye lèt ba yo pou n di yo ke nou bezwen mwayen? E banm di w klè, m sonje lè batay 2021 an fèk kòmanse. E mesye yo pouse m. M pa gen anwo, m pa gen anba paske m pa nèg ki pral fon ta de bagay. M sonje mwen menm, mwen m pase pèsonèl kote yon biznis m di biznis lan e kòman l ka ede m. M di men kijan men kijan biznis lan ede m. M pase plizyè lòt kote m di kòman yo ka ede m. Yo di m men sa pou m fè men sa pou m fè, ekri yo lè m ekri yo, yo pa reponn mwen m tou mwen menm m pa janm di anyen. M pa konn takse moun.
Talè talè talè. Depi ou depi ou chèf gang ti bwa èske se premye fwa ou t al mande yon moun oubyen moun yo tou ba w konnen fò n voye lajan an ou a? Èske. M pa m pa M pa konn nan, m pa konn nan bagay pou moun voye lajan ban mwen, m pa konn moun, m pa konn Dènye biznis, biznis ki gen Matisan Fantama a epòk m t ap jere, jere Matisan an 2019. M pa, mande, mande youn ladan si m konn mande yo, si m konn voye anvlòp ba yo. E sa fè w ap jwenn anpil moun itilize non m pou y al mande sou non m. Paske mwen menm mwen pa fè l. Mwen pa gen biznis, m son bizismann mwen ye, menm janm pa vle nèg vin takse bizisman mwen, m pap al takse bizis moun nan tou. Ok kounya soldaw yo kouman ou jere soldaw yo menm a ki fon ou jere yo. Guerrier, solda pam yo, nèg ki avèm yo pa solda non se frè nou ye. Non men kijan ou jere yo, anpil ladan yo pap travay, kouman ou jere yo.
Guerrier ou tandem non fòw banm pale tou. An ale. Non se pa tande, ou wè lè lè tande, banm esplike w kijan entèvyou a fèt. Wi. Paske m wè wap kòmsi dèfwa lè m poze w kesyon yo, ou elabore twòp ki vin pèmèt ke repons lan m pa ka jwenn li. Lè, sa vle di lè yo poze w kesyon an, tande kesyon an epi reponn a kesyon an. Kouman nèg sa yo jere? Piske anpil ladan yo pap travay, yo pa gen biznis, anpil ladan yo dèfwa se yon bwa fizi ki kenbe nan men yo. Ki, kijan w jere yo oubyen kijan yo jere tèt yo?
Solda pam yo se mwen k jere yo lèm di w mwen k jere yo solda pam yo kap ki ap goumen an nou pa gen pewòl nou fè pou ankenn solda paske n pa gen mwayen pou n fè pewòl pou ankenn solda paske n pa gen mwayen si solda a bezwen yon bagay li vin kote m mwen di frè m. M pa ka ba w jodi a nan, m ap ba w demen si te vle apre oswa apre demen. Nou pa peye sòlda menm jan ak tout lòt baz fè, li gen yon kontra, sòlda ap touche tan, sòlda ap touche tan, nou pa peye sòlda paske nou pa gen mwayen, paske nou se pitit zòn nan n ap defann zòn nan. Nou pa gen yon baz gang. Nou pa gon baz gang, nou se moun kap defann zòn nan. Ou di wap defann zòn bò lakay ou. Se sa w di. Ki sa k esplike. Talè, talè.
Ou di wap defann zòn bò lakay ou. Ki sa k esplike. Ou kite Tibwa, ou pran Fontama, ou pran Matisan 23, ou pran Matisan 21, ou pran Matisan 19, ou pran 17, ou pran 15, ou pran 13, ou pran 11, ou pran 9, ou pran 7, ou pran 3, ou pran jiskaske Ou rive nan 1.
Paske, Ki sa k esplike ke èske lè. Èske ou te bezwen teritwa? Paske ou kite, ou fin kite blòk lakay ou nèt. Kounye a w al anvayi 2 lòt zòn. Non, se pa teritwa, se pa teritwa m te bezwen. Se popilasyon an k ap mal viv. Pa bliye, nèg lan ap vin fè moun Matisan kite Matisan depi avan 2018, 2019. Matisan te sanse vid, vid. Kounya la, lè moun Fontamara ap pase anba a, mesye yo kidnape yo moute avè yo. Lè machandiz ap pase anba a, mesye yo pran yo moute avè yo. La ou nan ki ane?
Ou nan ki ane la? De, 2019. 2019, enhen.
Lè mesye yo ap plede kidnape moun, moute avè yo, pran machandiz moute avè yo, e moun Matisan fè apèl avè nou, nou menm nou debake Matisan. An 2019 lè n debake Matisan, nou pran tout Matisan, tout moun Matisan t ap sikile lib e libè, pa t gen ankenn machandiz k ap pèdi, pa t gen ankenn kidnaping k ap fèt, tout moun ap sikile lib e libè.
Lè ke
vin gen batay ant Gravin ak Tibwa, vin gen la, pandan vin gen lapè, pase lè vin gen lapè a, kounye a mesye vilaj ak Gravin, Yo te vin fè pati Genèt an fanmi e alye. Tann mwen yon segonn, nou pral vin sou istwa sa. Ou di ke moun Matisan rele w pou w vin bay bako, men pa bliye,
te deja, te deja gen yon komisarya la. Ou pa lapolis, ou pa lame, ou pa leta. Ki sa k eksplike se ou menm k ale nan zòn nan, tandike leta prezan, lapolis prezan?
Paske absans leta epi tou leta fèb gèye banm di w ok. Aah sa vle di ou estime se leta k fèb ki fè ke ki fè ke. Mwen pa matisan kounya mwen pa matisan kounya kot komisarya a. Hein? Kot komisarya a pandan m pa matisan? Komisarya toujou la. Kyes ke sil gen polis kap fonksyone ladan. Non men tande, ou pa anyen. Sa vle di ke, epi m te ka di w sa tou, m te ka di si e pa ou menm ki te vin pran Matisan an, en jis le sa, nèg yo te ka pa goumen avè w. Si se leta ki te pran l, nèg yo pa tap ka goumen avèk lapolis pou yo mete l deyò.
Bon dènye, banm diw pawòl. Pandan m pran matisan komisarya pap fonksyone pa vre? Enhen Eske eske komisa eske komisarya te okouran ke w la? Eske komisarya te okouran ke nèg ame w yo te la?
Eske komisarya te okouran nèg ame m yo la? Enhen Te nan zòn matisan an.
Oh Tout peyi a?
Oh Menm leta wi?
Koman leta pa Kon leta fè pa konnen an boo boo me boo me boo mede leta anpil gèye. Mesye ta ta ta ta non non non non ann soulinye sa Chrisla Cherie di nan Allo Henri tout lè gwoup li a okipe zòn nan. Sa vle di tout ti mesye pa l yo a zam nan men okipe jiska Matisan 1. Li klè ke komisarya Matisan 1 an te konnen e leta te konnen. Se sa w di? Dèyè.
Non, èske se sa w di? W ap tande sa m ap di w.
Mesye pa m yo pa janm lan lari a zam lan men. Nèg yo se anndan Matisan yo te ye? Mesye yo rete kote pou yo siveye zòn kote moun ap pase, penetre, pou nèg pa vin fè vyolans sou yo, pou nèg pa kidnape yo, yo pa konn kanpe nan lari. Kiyès ki pa t konnen e mwen te Matisan? Mesye pa m yo men Matisan.
Èske nou konprann sa misye di a? Sèke tout Leta a te konnen ke l Matisan? Epòk la ok. Premye jen 2021 se la gwo batay la bral kòmanse bon anvan batay la bal kòmanse.